Sa kap fèt sa kap fèt familia kòman nou ye jan ke nou konnen li deja non pam ki Zerol se mwen ki toujou ap sèvi nou sou chanèl sa mwen diw byenveni ankò sou chanèl la pou yon lòt video nan video sa mwen chwazi vin reponn 5 kesyon pami tout kesyon ke nou souvan ap poze m yo jan ke nou konnen li deja djòb mwen se enfòme nou sou tout sa gen rapò ak dosye imigrasyon vwayaj sitou nan peyi Si. Avan mwen rantre nan video a map diw gade a dwat ekran telefòn ou an pou wè siw abòne deja ak chanèl lan, siw wèl an wouj sèke ou panko abòne, enbyen map mande ou fè sa ou pap regrèt, map fè ou konnen grenn abòne ou a vle di anpil bagay pou mwen, sa montre travay la rive sou ou konsa ou motivem plis poum baw. bon jan enfòmasyon. Ebyen san fè anpil pale an nou antre nan video a. Premyè kesyon ke mwen bral reponn nan video sa jodi a. Eske si yon moun gen yon viza dominiken sou paspò li eske sa bal plis opòtinite pou li vwayaje nan yon lòt peyi? Ebyen map diw non zanmim viza dominiken an pa bay pa bay ayisyen okenn lòt opòtinite ki travèse fwontyè a rantre sendomeng. Pa egzanp siw brale chili oubyen oubyen la giyàn anglèz ou direksyon brezil ou mete yon viza sendomeng map fèw konnen se pa viza sendomeng nan ki fè ou antre la Ian, sa vle di, viza sendomeng ou mete l sèlman pou kapab gen aksè rantre sou tèritwa dominiken an yon fason legal, epi viza sendomeng sa ankò li ede w nan kesyon vwayaj lan paske si tout fwa se sendomeng ou fè vòl lan, vòl biyè an souvan vini pi mwen chè, sa vle di wap peye biyè sa yon ti jan plis, pli ba pri ke si w te achte li an Ayiti paske jan kem te di deja nan yon lòt video, repiblik dominikèn gen plis vòl ke an Ayiti. Se sa k fè nou kapab wè anm ti kè ke yo achte pou Repiblik Dominikèn pou ale nan yon lòt peyi souvan an pi ba pri. Men se pa paske anm viza a Sendomeng nan li menm li ba w aksè swa pou ale nan yon lòt kidonk sa vle di depi ke ou fin vole avyon an viza Sendomeng sa li menm li deja pa sèvi w nan anyen sèlman l te la pou l te sèvi w sou tèritwa Dominiken an. Dezyèm kesyon, Èske si yon moun marye ak yon Ayisyen oubyen yon Ayisyèn ki gen yon rezidans pèmanan isit o Meksik oubyen tanporè isit o Meksik èske èske li kapab ba w papye akoz de maryaj sa? Map diw wi zanmim depiw marye ak nenpòt nasyon liye ni se mexique lan sa vle di depi nasyon sa li menm moun sa li menm ke ou marye an sa vle gen yon stati legal isit o mexique a koz de maryaj sa moun sa li menm li kapab ba ou yon rezidans. Twazyèm kesyon kisa yon ayisyen ap bezwen pou fè yon maryaj isit o mexique bon jan ke nou nou kapab di nou se yon bagay ki vrèman fasil ke yon bagay ki vrèman senp se pa yon bagay ki konplike ditou pou yon ayisyen ta arive marye isit o mexique kisa ke wap bezwen pou kapab marye isit o mexique. Si yon Ayisyèn oubyen yon Ayisyen ke wap marye nap prezante ekstrè rachiv nou tou le 2 ki soti an Ayiti e ekstrè rachiv sa li menm li sipoze legalize nan Konsila Meksik ki an Ayiti an e ekstrè sa yo yap gen pou yo voye l pou nou isit o Meksik. Aprè ekstrè sa yo rive isit o Meksik sa vle di gen pafwa gen kèk imigrasyon ke wale li yon obligasyon pou ou tradwi dokiman sa men m kapab di nou 80 pou san chans yap mande fòk ou tradwi dokiman sa li menm an Espanyòl pou yo kapab fè sak rele anm ak maryaj lan nan nan rejis

ou pap ka ale nan peyi dorijin ou, se de menm si te yon yon kiben ki te fè azil nan isit lan, li pap ka ale o Kiba, pa egzanp nou menm ayisyen nou pap ka ale an Ayiti, men menm ke ou te fè azil nan isit ou kapab ale o Kiba avèk rezidans sa e de menm yon kiben kapab ale an Ayiti avèk rezidans sa la, men le pwoblèm lan se ke ou pap ka ale nan peyi dorijin ou, pa egzanp si se yon brezilyen li pap ka ale o Brezil, sa vle di se pou nou kapab pi byen konprann, men entrada y salir an montre ke ou kapab toujou ale nan nenpòt ki peyi avèk rezidans sa tout kote ke l ba w aksè, men. sof ke ou pap ka ale nan peyi dorijin. Bon, jan ke nou kapab wè, sa vle di se yon video ke nou vrèman fè rapid jis pou evite fè video a long, paske stil video sa yo pa stil video ki kapab long paske yo pran tan pou edite video yo. Bon, sa vle di map toujou mande pou nou ankouraje travay lan ki se abòne avèk chanèl lan, pataje video a, toujou bay video a yon like jis pou nou motive nou, paske stil video sa yo pranm plis tan men mwen oblije fè yo yon fason pou nou kapab pi byen konprann. Bon, mwen te kontan avèk nou nan video sa, mwen espere ke nap. kwaze ankò nan yon lòt videyo ki pa tèlman twò lwen. Bon, jan ke nou konnen deja, se te Konfò, kamarad ou Erol ki t ap sèvi w sou chanèl sa a. Bon, mwen menm m ale, randevou a se pou yon lòt videyo.